Bonsoir tout zanmi nou koman nou ye? Jodi an nou vini avèk yon video pou nou moutre nou byen fasil ki jan w kapab pirate WhatsApp menaj ou byen fasil byen fasil a distans byen fasil. Ki sa w ap bezwen fè pou w pirate WhatsApp li? Byen fasil, ou prale sou telefòn ou an, ou pral moute sou Play Store. Lè w moute sou Play Store, w ap make Parallelisps. Ou sou Play Store, w ap make Parallelisps. Byen fasil, ou kapab pirate WhatsApp mennaj ou byen fasil pou w kapab konnen ki sa l ap regle sou WhatsApp a distans byen fasil. Paralèl espès. Men, pou pirate WhatsApp la a distans lan, w ap bezwen fè yon ti yon ti mouvman rize sou bagay la, sou mouvman an. Men, se paralèl espès. Ki sa w ap bezwen fè? Lè sa a, w ap bezwen pou di l pou l voye ou yon mesaj sou telefòn li pou l ta voye l pou ou. Kounye a, w ap enstale paralèl espès. Pran ti pasyans nap vini avèk video a distans Pòt video ap telechaje Parallel Express ap telechaje pran ti tann Kounye a Parallel Express fin telechaje La lèl pre li fin telechaje Sito ke li fin telechaje wap bezwen fè ouvri La l make ouvri wap klike dwèt ou sou ouvri byen fasil La lap mache kite l fon ti mache se li kap mache pou kòl la.

La l poko, li make demare men l poko di w manyen. Talè. La l di w manyen. Kote l souke l la se la l di w manyen. Koulye w klike dwèt ou sou li. Klike dwèt ou sou demare. Kite l vire la. Sa lap vire. La l ba w chwazi ki sou opsyon ou bezwen pirate a. Ou bezwen pirate WhatsApp. Ou klike tèt ou sou WhatsApp. La lap mache. Lap mache. La ou klike tèt ou an lè a. Kote l make paradè lespès la. Ou klike tèt ou sou li. Lè ou klike tèt ou sou li la, lap vini. Kounye a w peze dwèt ou sou sin plis la ajoute aplikasyon. Ok dwèt ou sou sin plis la l vin ba ou WhatsApp la la ankò, aplika lòt aplikasyon, nou pil lòt aplikasyon yo l ba ou la. Se WhatsApp la ou te chwazi se li menm ou toujou bezwen ap klike dwèt ou sou WhatsApp. Klike dwèt ou sou WhatsApp. Menm ti wè l ap mache la se sou WhatsApp ou klike dwèt ou men li vin ba ou la. Se bon opsyon an vin moute la toujou nan sèdike WhatsApp la vin moute nan lè ou klike dètou sou WhatsApp. Lò klike dètou sou WhatsApp la vini. La la mache la li tou asepte de kontini. La konya ou klike dètou sou asepte kontini. Fon ti tan la. Konya alman do nimewo telefon ou bezwen pirate ya. Nan ki peyi moun nan ye? Ki nimewo telefòn li? La kounye a ou gentan mete aryè kòd ou. Ou ap mete aryè kòd nimewo a e peyi ou ye a pou kapab met nimewo a. Lò fin met nimewo a, kounye a l ap nòmalite w ap make tou ki rèt ou sou swivan. Si nimewo a pa bon l ap di w nimewo a pa bon. L ap mande w pou w modifye nimewo a. Kounye a m fin met nimewo m la, m tou ki rèt mwen sou swivan. Kounya lap vire li dim eske nimewo a korèk li dim modifye li dim ok si nimewo a korèk ou mete ok si wap modifye l ou modifye l ou retounen retounen ladan kounya map klike dèt mwen sou ok paske nimewo telefòn mwen an li korèk la kounya li di ou swivan ou klike sou sou swivan kounya l pral voye yon mesaj sou telefòn menaj ou a lè sa se la ou pral bezwen fon ti rize pou mandel voye kòd la pou ou yo pral voye kòd 6 chif pou ou Eske gentan pou kapab pirate WhatsApp la? Byen fasil ou kapab dil nenpòt pawòl son bagay wap regle pou kapab pale avèl san ou pa boule minit ou kapab jwenn yon fason pou pran aplikasyon pou pale avèl san ou pa boule minit ou kapab genyenl kounya voye 6 chif la ba ou ou klike dwèt ou sou kontinye pou fè otorize. otorize ou ajoute ou fè otorize ou ajoute yon kont ou klike sou ti zero a wonn nan ou ajoute yon kont la l ap mache ap mache la ou klike sou otorize la ou mande pou met non moun nan non moun ou bezwen mete ou met non nenpòt non moun ou ka met nenpòt non Ou met yon non pou chwazi pou kapab ouvè WhatsApp la. Byen fasil ou kapab pirate WhatsApp la byen fasil byen fasil. Avèk aplikasyon sa pa gen manti nan sa. Depi ou fè tout aplika depi ou fè tout chemen sa ou paka pa jwenn rezilta. Byen fasil mezanmi pou nou pirate WhatsApp mennaj ou byen fasil san diskisyon pa plede ap plede manyen telefòn moun nan pran nan ti ti pral plede fè diskisyon tout lasent jounen. Lè ou fin met non an WhatsApp la ap vire la. Bon, men WhatsApp la. Wè WhatsApp sa son on lòt WhatsApp sa ye. La, m pral moutre nou sa son lòt WhatsApp. Lò bezwen pran WhatsApp la, ki kote w ap moute pou al gade mesaj la. E lò bezwen gade mesaj pa w tou menm ki te sou WhatsApp pou ki kote w prale. La n ap tounen, n ap fè bak. La n ap fè bak. N ap fè bak pou n ale sou telefòn nou an. N ap fè bak toujou sou telefòn nou an pou n fè bak nèt. La m fè bak sou telefòn nou an. M pral chache WhatsApp pa m nan ki te sou telefòn mwen an. Men WhatsApp pa m nan. Men WhatsApp sa a. Se li menm ki WhatsApp pa m nan m ouvè l. Ou wè WhatsApp sa a li diferan avèk lòt WhatsApp la. Egzakteman. Ou wè WhatsApp sa a li pa menm avèk lòt WhatsApp la. Ou wè sa se WhatsApp pa m nan ki te sou telefòn pa m nan. Lè ou bezwen vin sou WhatsApp moun nan kounye a ou pirate a, ou genyen ou prale sou aplikasyon an ou pral klike dwat ou sou Aplikasyon Paralèlis Pès ou klike dwèt sou li la wè gen 5 mesaj ladan l. Wap klike dwèt ou sou li, lap vin la wap klike dwèt ou anlè a kote l make Paralèlis Pès la, lap mache. La men li vin ba ou WhatsApp la anndan l kounya aplikasyon kounya w klike dwèt ou sou WhatsApp la. Kounya men li wè men WhatsApp la. Men lòt WhatsApp la. Avèk aplikasyon sa pa gen manti nan sa. Ou menm ki abòne avèk chanèl la nap di w byenveni nan chanèl sa ou pap regrèt ou menm ki poko abòne abòne abòne avèk chanèl la pou kapab jwenn tout notifikasyon nap pote yo pou ki rezon nou fè videyo sa nou gen anpil fanatik kap mande nou yon bon videyo pou nou fè pou li pou yo pou nou chache videyo sa pou nou fè voye bay fanatik yo byen fasil pou yo kapab pirate WhatsApp mennaj yo byen fasil. Ou menm ki pral abòne avèk chanèl la, nou di w mèsi, byenveni nan chanèl sa. Ou menm ki te abòne deja nou di w mèsi pou sajès ou pou konpreyansyon ou. Babay nap kwaze pou yon lòt videyo. Babay babay.